twouve w jodi a la su Boussole TV. Nou espere ke e n ap genyen on bon moman ansanb paske nou gen kèk jou nou te on ti jan pa t parèt. Men jodi a e kòm si son emisyon desè kanmèm men n ap wè ki sa n ap bay e sitou YouTube nou sanble li pa ale dirèkteman online lòske nou kòmanse Donk n ap wè nan ki mezi jodi a ebyen nou kapab fè yon cho trè enpòtan. Bon nou konnen ke e nou konnen ke e pratikman e pou nou zotre ki dorijin ayisyèn ki sòti an Ayiti

Nan tan sa a, nou wè chak moun ap bay vèsyon pa yo, etsetera. Donk se avèk anpil plezi nap resevwa ou ankò e nou espere ke ou kapab ansanm avèk nou sou bousòl. Donk nap salye Madam Seïd ki ansanm avèk nou an studio. Nap di Salut Madam Seïd. Bonswa Fritz e nap salye tout telespektatè k ap tande nou. Wi, tout zanmi entènot nou yo. Donk, kòm nou te di w deja, donk sa ki fè anfèt laktyalite nan milye ayisyen an, se ke gen yon seri de mezi ki priz, sa di ke nou kapab di pou regilarize, pou òganize e sitou pou pwoteje Ebyen, le territoire américain. Epi gen anpil moun nou kapab konprann vrèman chak moun gon jan ke yo resevwa nouvèl sa yo. Madan Seid m pa konnen kisa ou te kapab avanse paske m konnen ou menm se moun ki travay nan domèn imigrasyon kote ke ou ede anpil moun fè yon seri de dosye imigrasyon pa bò isit E ki sa ou menm ou konprann? Premyèman, nan sa m ap pale dabò, se ke yo pale de kesyon Ayiti jodi a ki sou list wouj Dèzetazini kòm youn nan peyi ki konsidere kòm peyi teworis. Kisa w wè e ki kisa w konprann nan sa e answit nou pral antre nan nouvèl mezi ke yo pran sou kesyon de moun kòman yo ka moun ki ka antre moun ki pa ka antre isi ozetazini. Ebyen mwen sa m konprann nan sa depi ke yo e e Trump lè l te nan eleksyon epi Li te fè kanpay li sou tout bagay sa ke li pral mete on fren isi paske sou sou Biden gen twòp move moun, gen twòp kriminèl e ki antre isi. Men li pral mete on fren ak sa. Lè moun nan ap ede peyi li ranje, M pa kwè mwen menm mwen ka fache pou sa, paske Ayiti, lè w gade Ayiti, gen 9 prezidan an Ayiti depi m ap leve premyè fwa m wè sa, 9 prezidan sa, ke moun mouri, ke geng yo touye moun, ke yo mete moun deyò nan kay, ke yo pran ti bebe yo boule, Ke yo boule kay moun kap redi fè men mpa jamè wè yo di anyen nan sa yo Gen yo tire sou avyon se Gen genlè se bon bagay Gen yo fè yo pa janm di anyen e Gen yo tire sou avyon ameriken lè ke ou ou Gen moun lakay ou Gen ki tire sou avyon ameriken men se teyoris yo rele sa. M pa wè poukisa gon seri de ayisyen kap bay tèt yo pwoblèm ke yo mete yo sou lis teyoris, yo mete yo dis, yo mete yo dat. Men si ke Biden e paske Biden e zye l pat janm ouvè, e Biden pat janm panse ki fè ke li pat mete nou sou lis teyoris. Men se lis teyoris nou ye. Nou fè tout bagay nan peyi a, nou fè tout kalite bagay. Bon, Anbasad amerikèn nou fèmil e eske va teoris nou ye nou fèmen anbasad amerikèn. Alò lè w di nou fèmen l m pa fin konprann non tèm nou fèmen l lan. Ebyen esa m di w geng yo. Geng yo avèk avèk moun ki di ke y ap dirije ayiti yo. A bon.
Yo fèmen l.
Paske lè w di nou li enkli mwen menm.
Si nou fèmen anbasad amerikèn Yon avyon antre nou tire sou li men se teyoris nou ye poukisa lè yo di nou teyoris nou oblije fache poukisa lè yo di ke nou paka rantre isi nou oblije bon m tap tande yon nouvèl la moun ki paka antre isi yo se menm moun ou wè yo te mete sou sanksyon yo sa w wè ki di w ki prezidan la yo te mete sou sanksyon yo yo paka antre isi. Ah bon?
Depi w sou sanksyon ou pa ka antre isi. Men tout moun sou se teyoris yo ye. Wi paske m ka la mwen avèk ou paske si yon moun ou vini ou pran les arèn di pouvwa ou monte au timon des afè de leta m rete kwè ke moun sa son moun ki ta dwe pran responsabilite pou l chèche mwayen non sèlman pou li fè bòn jesyon de tout sa ke peyi a genyen kòm byen, kòm richès, e mentenan pèmèt ke, ebyen, les citoyens oubyen les habitants du pays, ke n ap rele Ayisyen yo, te kapab viv lakay yo, plizoumwen byen, te kapab jwenn mwayen pou yo travay e sitou pou moun sa yo kapab viv e sikile an tout sekirite. Kòm ou sot di la a e ke tout moun konnen, donk depi menm avan menm l'assassinat de Jovenel Moïse, hein, le dernier président légitime d'Haïti, yo kenbe l, yo asasinen l, Donk, nan kondisyon yo fè la ke tout moun konnen, men pa gen yon sistèm de jistis an Ayiti. Mesye pa teoris yo voye chèche nan ko vin tiye Jovenel. Wi, vin tiye prezidan Jovenel Moïse. E teoris yo tap voye chèche.
Answit, sa ke map konsidere, se ke tout kòb peyi a genyen, tout sa peyi a posede, ou tande ke son ekip nèg teworis paske 9 asasen ki nan tèt yon peyi ki antann yo avèk yon ekip asasen yo fè zam antre ou pa konnen kòman zam sa yo antre gwo zam fann fwa yap tire moun yo tonbe E pouw chase moun, tiye moun nan kafou fèy, tiye moun nan tout zòn anviwonant yo, ou gen zòn yap rele zòn mache salomon, ou gen anba lavil nan pòtoprens, bon kanta pòtoprens yo fini ak pòtoprens nèt, epi kounya la ou gen ba dèlma, king e kòman yo rele jimmy cherizye yap rele babekyou Nèg sa se li k pou di moun lè yo ka vini a lè pou yo ret deyò. Dè sitwayen pezib lè nou pran kote yo rele Solino dan le tan lè m t ap leve hein riyèl Nazon e ou jwenn avni Pouplar ou jwenn Kriswa tout zòn sa nèt pa vre jodi a la yo jwenn mwayen yo chase moun yo yo tiye ladan yo yo brile kay yo yo fè tout kalite aksyon sou moun sa yo. Epi swadizan, fwa sa e pa yon sèl prezidan k genyen non, ou te ka di travay la te traka twòp pou yon sèl prezidan, kounye a gen 9 prezidan, 9 prezidan k ap chire gato, m pa konn kòman m ka rele sa. Bon, 9 prezidan sa yo, ou pa konn sa yo fè? Yo pran sou, yo pran dènye timoun piti ou konnen de 18 an, yo mete tout anbasadè. pandan madanm yo, yo vwe madanm yo ap fè lajan, ti moun yo ap fè lajan tou. Donk yo mete yo nan diplomasi ayisyèn swadizan. Wi, yo mete yo nan diplomasi ayisyèn, y ap ramase lajan, paye tout lajan k gen anndan an, tout pou yo ramase. Y akapare tout sa k genyen. Pandansetan, se yo k mete geng yo, sèl sa m regrèt, m pa ka pale a geng yo e m p ap eksite pèsòn a la vyolans, Avan yo tiye yo, yo te dwe pase pran moun ki te ba yo zam nan. Bon, alaverite, bon, se sa k rive. Ou jwenn ke geng yo, yo trè solidè. Sa vle di ke yo dakò pou yo mouri nan kondisyon y ap mouri an, tanke pou yo al denonse E moun e fò pa jwe non atansyon nap pale de 9 nèg ki nan tèt swadizan prezidan tèt peyi yo men e lòt gang siwolibanè ki pa bay regle anyen pou yo ki tiye prezidan pou 12 milyon dola pa mwa pou yo vann blakawout lòt ki swadizan doktè e ki gen po lanvè, ki di ke se pou yo detwi moun, po fonse tou koulè nou yo, pou yo mete moun bèl koulè nan peyi a pou yo fèl sanble a sendomeng. Donk gen yon pakèt bagay la, tout se teroris. Enben sa sa m ka di, moun sa yo, e m ka di ke se pa fòt yo. Ou konn sa k fè m di se pa fòt yo? Lè Duvalier te la, moun sa yo te konn wòl yo. Men, s on pakèt tèt grenn ki soti andeyò, ki antre Pòtoprens, ki vin piye Pòtoprens, epi sa nèg sa yo yo piye, e lè yo wè nèg sa yo konn e blan yo ye tèt anba devan nèg yo. Alò mwen yon kere m, olye m ta di nèg andeyò, m ta di yon pakèt ti nèg tèt grenn parèy mwen ki san syans san konsyans. Alòske nèg sa yo m p ap di yo pa gen syans. Se son de nèg, gen ladan yo ki t medsen, gen ladan yo, sak aktyèl prezidan la a, se ekonomis wi, men li menm li fò nan ekonomi an, sa lap mennen sè ke lap ekraze tout sak pou Ayiti, E pa egzanp, ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide, misye, yo di w misye fini a rezèv Banque de la République d'Haïti, misye fini a rezèv lò nou, misye se li menm ki vann Teleco, se li menm ki fon dal bagay pou fasilite Aristide fè anpil richès li. Gen tank san konte anpil drug dilè, anpil Ayiti son peyi ki antrave. Son peyi ki pouri. E lè ou wè administrasyon prezidan Trump mete yo sou lis teworis la, e pa konsa l mete yo. Se li gen tout prèv yo la. Non, gen ankèt.
Gen ankèt yo fè sou yo. Isit ozetazini ou pap jwenn yon prezidan leve pou l lage yon bagay konsa. Non, non, non, non. W ap jwenn ke gen ankèt, gen travay ki fèt, epi gen konklizyon. Se ankèt yo fè sou yo. Dayè Nasyonzini, Nasyonzini li menm li bay lis pakèt teworis ki piye tout kès leta Ayiti yo. Yo t piye deniye dleta yo pa vre an ayiti epi mentenan kounya la e sam paka konprann gen anpil moun nan dyaspora se a di kap viv an deyò dayiti de moun ki paka mete pye yo anndan peyi dayiti a koz de tout e debwa sa yo ki genyen Epi jodi a la mezi a pran ou wè menm moun sa yo ta sanse ap pran pitye y ap inosante lè koupab. Se la m vle vini epi pou m vin gade ansanm avèk ou madan Seïde e ki anplè, ki enpak desizyon sa yo genyen e kisa yo kapab ranje oubyen deranje davantaj an Ayiti.
Ebyen m wè akoz de desizyon sa yo si mesye sa yo ki di yo 9 gang ki sou pouvwa a pa regle anyen sè ke moun sa yo pa gen nen nan figi yo paske mezanmi se nou menm ki an dènye wi nan mond lan Mezanmi on peyi non te genyen Duvalier kite peyi a paske sak fèm pale de Duvalier se paske se sou li m grandi Duvalier kite peyi a byen wi avèk lapè wi mesye sa yo annik sòti kote yo sòti yo antre a tout zonbi yo vin fè lajan nan pòtoprens epi yo kraze peyi a wi yo kraze peyi a tout jan wi yo ame timoun timoun ki ta pou lekòl Yo ame yo, men kounye a se menm timoun sa yo yo ame a men se yo kap viktim pandansetan yo menm pou yo kanpe la toujou e sa m pa ka konprann mwen mèt. Bon, sak pi rèd la, bon m pap touche tout bagay sa yo jodi a, nèg sa yo gen afè referandòm, yo gen konstitisyon, bon m pa konn. Kounye a yo di w yo pral fè eleksyon. Wi, eleksyon, ki lè eleksyon sa, bon ann kite sa pou yon lòt lè, twòp bagay pou nou touche alafwa. Jodi a la nou vin chita sou kesyon Teoris ke Ayiti sou lis peyi teoris tèlke Libya, yon seri de peyi Yemen, yon seri de kote. Men an menm tan tou, mwen menm Menemene, m pa p ka pale san m pa pale de sa ki trè enpòtan kounye a la a. E mezi sa a ke Prezidan Trump, jodi a jedi, yèswa mèkredi, Nan South Lawn, m pa konnen kòman pou m tradui sa, men nan faz sid Mezon Blanch lan gen plizyè kote, gen Rose Garden etsetera men nan South Lawn nan, yè swa misye pran desizyon e yo site konbyen peyi ke moun sa yo, yo vin jije ke yo reprezante de gwo menas pou sekirite Etazini, donk pa konsekan sitwayen peyi sa yo, ebyen apati de 9 jen kap rive la, sa di 8 jen ap rive epi minui ap pase, yn minit aprè minui li 9 jen, yon moun sa yo nan peyi sa yo, yo pap kapab antre la a, paske gen restriksyon ki gen pou fèt epi gen anpil travay. Paske madan Seyis ou sonje alepòk mwen m avèw nou tap kite Ayiti, Nou te gen yon peyi kote ke anvan yon moun te kapab al prezante pou al pran viza nan konsila ameriken, ou te gen pou prezante sètifika de bòn vi e mès, yo te gen pou yo fè anprent dijital ou,
Yo te gen yon seri de bagay pou yo te fè pou ke yo te kapab arive konsidere si w elijib pou w kapab vwayaje al nan lòt peyi an Ayiti. Dan le tan, lè yon nèg te konn vòlò, ou te gen rèkòd nan rechèch kriminèl, ou pa t gen okenn kote ou te ka pase pou al monte avyon pou al vwayaje aletranje. Mentnan kounye a la, ou jwenn Joe Biden sot parèt la avèk yon kesyon de pawòl imanitè, pa vre? Epi pawòl imanitè sa a, se te yon mwayen pou yo te genyen yon seri de kantite de vwa pou yo te kapab vòlè eleksyon an 2024 la kankou yo te fè an 2020, E mentenan, piske, ebyen, pati advès la te vin dekouvri kot bagay yo ye, yo ouvè zye yo, yo pran dè mezi, yo poze sele, yo pèmè, yo anpeche ke yo te fè dezòd yo te fè deja a repete. Epi, kounye a la a, ou vin genyen moun ki genyen, e, e, kouman, moun Biden, moun tps, yon seri de bagay. Donk, kounye a la a, e yo pran mezi a, donk moun ki ayisyen daprè sa m te li nan atik lan, moun ki ayisyen ki gen viza deja, pa vre? Moun sa yo, y ap toujou te ka poze yo plis de kesyon lèske yo parèt nan ayewopò a, men sa pa vle di ke viza moun sa yo koupe, yo ka stil vini. Men nouvèlman palan, Pa gen moun ki pral gen viza pou kite Ayiti vin la. Dotan plis, dayè, sèvis konsilè fèmen an Ayiti. Nou pa konn ki lè y ap rewouvri sèvis konsilè la. Men tout mesye sa ou wè yo mete non yo nan sanksyon, yo pa ka monte avyon pou vin isit. Mwen konnen, sa se youn, m ap, n ap, n ap pale de kesyon peyi moun sa yo ke yo p ap ka vini la a aktyèlman paske apati de 9 jen moun sa yo pa ka vwayaje vin isit. Eksepte sa k te gen viza deja yo, sètadi sa k te gen viza deja yo, yo ta konsidere ke se son dè moun, yo te plizoumwen fè yon seri de bagay. Men, nan moun ki antre nan Biden, gen yon pakèt, yo fè m konnen gen yon pakèt nèg ki sòti nan Vilaj de Dye, ki sòti yon seri de kote, yo antre la a, yo pa menm arive vèt yo, sa vle di pou yo tcheke yo, skritinize yo, pou yo konnen Ki si yo si yo se moun ki gen dwa vin la avèk si yo pa gen dwa vini, tout bagay sa yo gen anpil ki vin la ki fè yon pakèt zak kriminèl, ki tiye moun, ki fè yon pakèt bagay. Epi kounye a la yo pran mezi sa yo, men pandansetan ou tande moun k ap plenyen, k ap fè konnen ke se se se yon mezi ki abiziv, se yon mezi ki rasist, tankou yon seri di, se yon mezi ki sesi ki sela. Donk De tout fason, m kwè ke sa se yon entwodiksyon ke m ap fè, e petèt nou kapab, paske nou pa kab pa elabore sou sitiyasyon sa a ki ap dewoule la aktyèlman nan sosyete Ayisyèn nan kote ke ki enpak bagay sa pral genyen sur Ayiti nan kelke mwa k pral vin la. Ebyen nap tounen talè. Ebyen dakò madan Seyid se te yon plezi ankò yon fwa donk nou pran randevou a tout moun donk trè pwochènman nap vini nap kontinye paske sa se yon premye goute Doktè nap retounen doktè raple ou ke ou sou boussol, boussol ki prezante ki gen Fritz Seïde prezantatè e madam Seïde ki akonpanye nou jodia la epi nap pwofite salye Maître René Julien ki petèt kote li ye lap ekri lap fè yon seri de travay donk nou espere ke nou va parèt byento ankò yn fwa pou nou kapab